The best! The best de konn kote l pran la pitit.
Gad kote moun travy vre mesye.
Men rad mwen deyò la. Map mache kou yn moun fou.
Renmenm apre relasyon epi boom m ansent. The best konnen pitit la pa pou li mezanmi. Hey kounya sam pral fè la.

Yo toujou pran pòz yo gen may yo nan je yo nan chat epi yo ta pral bay nèg la yon pitit ki pa pou li. E m konnen nèg sa yo pap kite san yo deyò depi l pou li l ap pran li. Menm banm lage l avan m rive lòt bò a avèk li. Gad yon tenten gad yon tenten mesye. Aah ensekirite sa mesye. Gadon tenten mesye. La madanm nan al lavil la epi se bri lanmò l ki vin jwenn mwen. Humm gadon kaki mesye. Ohh. Gad yon kou gad yon kou gad yon kou. Jezi. Sa pete m danse dans sa. Mesye jodi a la.

Mezanmi oo Kap koze mesye Wè wè esak fèl pa bon lè yon moun nan kay pou kont ou non Kounya sim te gon moun avèm la li tap edem prann Kounya la pwoblèm tou nan kòm eskem ka level la Ok Gason ki ja gason Epa Mesi Roseland Sa wap fè la Roseland.

Tande non, ou konn vi a se konsa. Men si m konnen w ap sezi konsa, m pa ba w nouvèl la non. Hein? M pa gen manman non. Ou te koze mesye o. E sa wi. E sa. Lavi a se grenn chendèl gade. Ou pa janm konnen sa k ap rive w demen. Si m te konnen, m pa t kite l ale lavil la. Imajine w. Madanm mwen la li pa konn nan kont. Dayè se peyizan nou ye. Bon kiyès menm ki epanye anba ensekirite? Mesi ensekirite yo. Hum. Ooh nou pa kapab ankò non mesye. Ki bò peyi sa prale menm? Ki bò peyi sa prale? Mwen m ta renmen pale avèk ensekirite. Papa rete tou pou m poudi pwoblèm sa. Rete m atè tou. Menm kò a nou pa jwenn non. Yo boule l wi. Mwen menm pou janm travay m son gran don nan kont wan pou madanm mwen pase konsa menm kò an n pa jwenn non pou n ta fè antèman pou n ta rann li yon dènye omaj. E pitit ki nan vant mwen an? Ou pap gen tan pou okipe. E manman m kite tout mwen? Kite. Tout mwen fè tout bagay ni pou lopital. Pa enkyete w pitit mwen. Pa enkyete w. Ou konn ki papa w genyen deja. Papa m pa kapab non. Bondye ap montre nou kòman pou nou viv ok. Eske w konprann. Mezanmi ou gentan sal kò w la wi. Antre non al chanje w. Al chanje w pitit mwen. Mwen m deyò a wi. Se mouche leta pou m di mèsi. Se mouche leta. Pou m di mèsi. Paske se li menm ki kreye pitit li a ki se ensekirite. Wi. Si m te gen chans wè ensekirite m ta pale avè l. M ta di ensekirite kisa pou n fè pou n epanye. Kisa pou n fè pou nou pa viktim nan men l. Imajine w byen se latè nou konn travay. Imajine w nou menm nou pa gen moun lòtbò. Nou pa blan. Se ti po nwè nou ye, se travay nou konn travay, epi pou ensekirite gen kè pou lap touye nou konsa. Non, fòm pale avèk ensekirite poum dil kilè sa ap sispann. Nou pat batay pou sa. Papa nasyon an pat batay pou sa. Wi, si nou tout ap peri, se pou nou tout peri. E m panse, gon lè kap rive, fòk bagay sa chanje. Se dènye kriye poum kriye pou ensekirite wi. Map vini pitit mwen map vini tande paske fòm al fè wout gasonm poum konnen dekwa il en est se pa posib sa. Bon pa vini pou n fon ti chita pou n konn sa nap fè wap pati bon kote w konnen w prale. Gen fanmim anlè a m pral wè yo eske w konprann map vini.
Anbal kanpe da misye. Si ti misye vann tè menn, misye misye gen kòb tonbe nan menn, kòb sòl tout bagay e m pap pran sa nan men misye non frè m. Ou swa m kite kay misye a ba li bay. Oh ti jèn mwen epa gen kote m ye m pap fonksyone menn. Oh. Yo Fedji. Oh. Ou konsa wap pase sou mwen menm ah monchè. Yo ou konnen menm m tande bri a menm m pa konn se ou menm ki la sak gen la menm. Monchè malgre m pase pou kòm la map pale menm pou kòm paske gen bagay kap pase ou menm wap malgre wap panse ou pou kòw wap bliye sou pou kòm. Apre sa oh konsa w lage menm baka oh. Ah monchè talè a la m kwaze avè debès la m mande debès pou debès di konsa l pa yon kontwòl ou menm e m di jodi a kant menm fòm wè w menm. M pa mache m pa mache men a la ou paka Peyi a deja pa pou pa ka mache konsa menm yo pa menm fè yon kout dèy menm. Ah sa w konnen mwen renmn tande moun kap pale w konnen jondya tou peyi a pa bon an non sans ou pa ka al voye je w rapid konsa pou wè ki moun kap pale non frè m. Monchè m kontan wè w la Rafa paske sa fè lontan m pa wè w ou konprann.
Yo! Talè a la m kwaze de best men m tande de best di m manke pran nan zizirip men. Pa pale m de bagay sa tou men. Oh!
Mwen malgre m pa mache ou plis pa mache monchè. De best pran nan yon show la frè m si de best pa met pye l deyò epi pye deyò ankò e pa nenpòt kote non frè. E sa misye di?
Oh! Nèg sa li te ka pa la ankò monchè. Wè misye kouzen m ye wi misye nan moman enpridan gen kèk bagay menn chache jere yo ou konprann oo ti jèn ou ye ou ka gen plizyè fanm wi men gen kote ou pa tonbe gen nan fanm ou pa tonbe ou konprann. Wè banm di w yon pawòl wè misye kouzen misye misye menn misye renmen fanm twòp menn misye renmen fanm misye renmen fanm twòp misye ap konnen yon cho menn wè cho sa l ka pa pran ladan l ap konnen yon lòt cho wè m mete misye chita m pale avè l tankou tankou se wè tankou se pitit gason m. Paske m di misye gon jan pou l kanpe sou afè fanm nan ou konprann. Ohh bon nèg men m pa menm gason e m pa di w pa renmen fanm non, mwen renmen fanm nan twòp menn. Sak pi mal la, gen youn nan ti medam yo kwè m. Bon do zonbi gwo malfèktè nan bouk la wi. Ou tande?
Ey, li konn midi konsa la ou konn tande lontan nan bouk la la a se nan inè di maten nan minui nèg al leve zonbi, konn midi nèg sa ap pase avèk zonbi l wi. Ou tande frè? Ap salye moun wi.
E pafwa tou lè t sou devotyon nan l pa salye moun menm non. Se veye kò ou pa pran kout lè, oswa pandan n fin pase, ou tcheke nan napwè pou l benyen w, oswa yon granmoun pa w ki pou benyen w, ou konprann? Si se pa sa l pa, za fè w, ou konprann? Gen nan bagay sa Debès manke ki al lage tèt li la mesye! O o! Nèg sa yo pa reflechi menm! Bon wè, tonton an pwomèt mwen la, sa k fè l pwomèt mwen, paske m di l, bon jan pou l aji, paske ti neve, ti nyès li a, se pa kadejak Debès te fè sou li, se yon antant ki te fèt, se pale yo te pale.

Paske. Yo sa fè lontan nou pa wè men m kontan wè w anpil wi papa. M te vin fon baze la men m te gen yon bagay m mal fè pou yon moun la. Anben m. Anben men mwen. Fè m pale. De tout fason m ap oblije kite w la men. Sa vle di bagay sa ou pale la avè m fè n rete pale l men m gen lòt bagay pou m pale avè w wi. Anben. E an palan de travay la loco a. M gen yon ti bas kounye a e sa fè w pa tèlman wè m. Pa gen pwoblèm n ap wè. Anben ok men. Ya. Yes. Mesye mesye mesye.
Misye t wè. Misye son bon nèg li ye se vre men li pale avè bebès jwè lap di bebès renmen fanm nan li pi mal wi son nèg ki pi mal nan fanm ap pale ou gen fanm menl nou wè frèm mwen menm bare nèg sa yo m wè sa m ba nou pawòl m wè sa m ba nou pawòl papa mwen m pa pral pyeje pou pyès moun mwen menm antouka m oblije bare menl pou m poze m bare game nan game nan mande bare menl wè.

Gade sa m fè yo ansanm avèm mesye Gade sa Gade sa m fè yo ansanm avèm mesye Depi lòtrejou m bay sa m fè yo kòb angrè a M ba w kòb angrè a Kounye a la pou w kale m angrè m M wè w ap pale tenten M wè w ap pale kaka Ou genlè fou Ou genlè fou Moman yo la m fout tou gon razè k ap kale m la Pa fè m fout deba Menm anba gak an nou non patizan. Pa fout fèm mete 2 pat menm anba gak an nou non frè. Pafwa, pafwa depi ou wè moun nan wè ou mete ou twò dou, li konprann li ka fè ou nenpòt, detel konprann li ka fè ou nenpòt kaka.